Bon yo toujou di lè w pa sou teren an nenpòt lè w konn jwe foutbòl konsa paske balon an pa nan pye w ok m ap gade pwoblèm Ayiti a balon an pa nan pye m se vre paske si balon te nan pye m m panse ke m ta ka choute l pi dirèk nan kan pou m fè gòl la Ayiti bezwen gòl. Li bezwen Ayiti bezwen non sèlman li bezwen golkipè li bezwen gadyen men li bezwen moun kap choute tou ou konprann li bezwen bitè so Ayiti gon ekip ladan l li pa gen ni gadyen li pa gen ni bitè li pa gen menè de je non plis tou. So, an nou gade Ayiti tankou yon ekip foutbòl. E, de ekip foutbòl. Gen yon advèsè devan ou. Advèsè a devan ou la se enperyalis la. Se, se moun k ap eseye kenbe ti pèp nwa yo atè, k ap eseye kenbe Ayiti atè yo, epi k ap eseye kenbe l atè yon fason, nan bi pou yo ka vòlè sa w genyen, resous ou pou gen gen. E, e, vle l ou pa, nou gen anpil resous, nou gen anpil resous minyè an Ayiti, nou gen, Ayiti se yon peyi rich li ye. Men chak fwa nou di sa gen anpil ayisyen di aah pa gen pa gen ankenn pa ayiti paske yo vin fè yo kwè menm sa ki gen ki gen konn li yo ou konprann menm sa ki di yo gen lespri yo men yo toujou e lè w di sa yo di aah si te gen pa ayiti ben paske nou pa janm met tèt nou ansanm pou nou wè kisa ki yo n ta reyalize ki yo n ta fè pou nou itilize resous natirèl nou yo ou konprann menm manje lakay nou ki yon resous ekstraòdinè paske nan nan tout peyi etranje Y ap chèche manje natirèl, y ap achte manje natirèl. Nou pa gen yon konpayi vrèman k ap pwodui, k ap eksplwate manje natirèl sa yo, k ap bay pèp la travay dekwa pou nou ka mete an valè pwodui natirèl ke nou gen lakay nou yo pou nou voye vann aleksteryè, menm nan kominote ayisyèn nou yo ke nou gen aleksteryè k ap konsome. Ok. E nou gen yon kapital la, kapital de Pòwoprens, kapital Dayiti, Pòwoprens. Pòtoprens sal, m kwè se Pòtoprens ki ki kapital ki pi sal nan mond lan. Li pi sal, li pi li pa gen enfrastrikti ditou, ou konprann, s on peyi, s on kapital ki reyèlman ta sipoze efase. Se ok oh bon an nou di nou pa vle efase l paske l gen moun ladan l e moun trè enpòtan fò li ta refèt ok zòt te vini ap fè wout pou l te kreye sa yo rele desantralizasyon pou yo voye moun zòt te vini yo di yo tap fè yo fè karakòl yo ta ka fè lòt kote ankò pou yo wè si ya desantralize peyi a pou moun ta al viv lòt kote yo ka pou pòtoprens ta vin pou yon ti Na vin respire un peu mieux en menm tan men fò n gade nou gon kapital il faut ke nou genyen maj deja majistra fò nou gen travo piblik fò nou gen e moun ki la pou sa yo pou ta rebati rekonstwi kapital la paske lè w antre nan yon peyi premye sa w wè premye enpresyon se kapital li bon gade enpresyon ayiti pa pòtoprens la gade boulva jan jak desalin gade bisantenè gade depi w sot nan èpòt la w parèt nan pwent lari a Se malpwopte selman wap wè, menm nan wout èpòt la se pousyè se bagay se sèlman yon pakèt ti bagay yon pakèt, pa gen peyi a pa gen yon figi lè w antre ladann nan èpòt pòtoprens mwen pa konnen èpòt okap paske m pa konn kap ayisyen se foto sèlman m wè m pat gentan konnen l paske m kite peyi a m te gen 16 an daj ok bon lè m tounen lè m tounen konsa m vini m fon ti vakans. Male m toujou al fè yon ti vakans m vini mwen mwen fè yon ti vakans m depanse yon ti kòb lòt bò a kounya m paka al ankò sak fè m paka al ankò pase m pa vle vakabon lage yon vye bal nan tèt mwen epi m pèdi lavi mwen pase bò pa bò isi a mwen viv m pa m pa pè bal bal kap vole m pa di bal pap vole non men m pa tèlman pè bal kap vole men ayiti lè w ayiti se bal ou tande moun kap mouri moun kap tiye bagay yo fè sa yon fason yo ka pou pèp la ka ret atè men malerezman pèp la paka konprann ke moun ki bò zam nan ki bò dwòg la. ki voye w al tiye pwòp sanblab ou a kote l chita li menm anwo a ou pa menm ka al la menm kote l chita nan il ni nan florida a ou pa menm ka pase la menm paske l gen plizyè santèn de blan k ap ba l je vèt li pran kou pou sekirite k ap ba l sekirite epi l ap voye vann ou lwil l ap voye vann ou gaz l ap voye vann ou tout bagay li voye vann ou epi l pran kòb li li menm li mete li an ka pare pou pitit pitit li fè gwo bagay sendomeng gwo bagay tout kote. Epi kounya ou menm wap viv nan malpwoprete. Yo pap menm depanse lajan nan Haiti menm pou yo fè yon kote pou ka travay pou yo fè yon market pou yo fè yon bagay pou travay ok ou konprann e menm sa kap eseye ba nou travay la nou kite politisyen ap di nou se yo ki vòlè se yo k vòlè al kraze yo tandiske yo menm kap eseye wè si ya ba nou ti travay fè ti ponp gazolin fè isit fè ti market ba nou Epi nou vle devore yo tou kanmenm. Ou konprann? Sa k'ap fè. Ki vle di, nou vin, nou vin rayi pwòp tèt pa nou. Nou pa ka eseye pou nou rayi pwòp tèt pa nou. Si, okontrè, si yon moun gen nan men l, se pou n ankouraje moun nan, ba moun nan, ba moun nan, ke l te nwa, ke l te milat, ke l te blan, ke l te sa l te ye a, nou ba moun nan opòtinite pou l ka kreye anplwa, epi gouvènman nou ap mete dè règ an, an, sou, sou tab la, dekwa pou nou ka gen asirans, pou nou kapab touche mye. pou n ka touche yon salè ki kapab sibveni a bezwen fanmi nou, fò nou kapab netwaye lari nou, fò nou kapab mande gouvènman an pou l fè yon sistèm dekwa pou n pa jete fatra atè, fò nou kapab kenbe bale devan pòt nou pou n bale devan pòt nou, fò n kapab pase yon ti penti pou kay nou, menm si ti kay la piti men n ka pentire fasad la pou n gen yon fasad, lè nou rive yon kote, lè yon moun rive yon kote pou l ka di bon pèp sa atlis li pa rich non men li pwòp. Pòtoprens sal! Nou pa gen yon gouvèneman ki monte, ki di konsa bon, yo deside jwenn la enpe nan lajan, nan 20 pwent 4 bilyon dola ki antre, ke gouvènman antre ane pase a, nan 20 pwent 4 bilyon dola gouvènman antre a, ou konprann, pou yo pran ladann, at least yo ta pran yon 5 bilyon ladann, yo ta di bon yap mete, yap eseye wè sa yap fè nan Pòtoprens. Ok. M poko wè yon gouvènman ki monte ki di konsa, fòme kredi. La salin, bèlè, kouman yo rele site simòn, site solèy, site katon, tout kote sa yo, kote yap fè yon fason pou yo wè si yo ka devlope zòn ti tanyen fè abita, fè yon seri de kay, menm pèp sa yo pran nou metel travay poul fè kay li pral rete ladann ankò, montrel kijan poul sèvi a yon atè ijyenik ok, montrel kijan poul sèvi. Epi, li menm ankò, l ka travay nan kay kote l pral abite. M pa wè nou mete yon de twa bilyon dola chak ane nan ven pwent konben bilyon n ap resevwa pou nou fè, pou nou ede pèp la soti nan malsite kote l ye a. W konprann? Gade Fò Mèkredi, hein? Gade, gade Lasalin, hein? Gade, gade menm Belè, Bèlè, w konprann? Nan tout peyi lè w, kote yo rele Bèlè nan tout peyi ki toupre kapital la, se kote ki bèl. Yon lè Bèlè te yon bèl kote, yo di mwen. Byenke m pa t konnen menm sou Duvalier, m pa t konnen l te bèl. Men. Moun te toujou abitye la, konprann, konprann, m e wap gade, gade kou, gade e e la salin e, se moun moun yo ye tou, si nou gouvènman nou gen yon gouvèneman nou gen yon bagay, nou se yon pèp, fò nou kapab òganize nou yon jan pou nou gen dè pwojè de devlòpman kote ke nou pral retire pèp la nan mal nan pwòp malpwòpte li a, se nòmalman pou nèg la egri, pou nèg la pran zam, paske depi l leve l jwenn li nan labou a, li wè l pa j gen janm gen jan pou l soti nan labou a, lap gade lòt parèy li kap leve nan labou a. Papa l te nan labou a, gran papa l te nan labou a, nou ki te la nan labou a, nou pa janm eseye fè, tandiske y ap peye taks, y ap achte, yo manje tou, konprann, tout kòb la al nan dèyè yon, nan pòch yon seri de nèg, epi enperyalis la ap souse l pa anlè, epi n ap, menm kòb dyaspora a voye Ayiti se yon kòb nou, se kòm se yon kòb ki tonbe nan yon sak pèse, oke, nan yon panye, sa vle di ke nou pa menm sèvi a resous dyaspora menm pou n fè anyen nan peyi a. Se 14 pwent 8 billion dola diaspora a voye nou ane nan peyi a mezanmi se bagay sa se bagay ou ka jwenn ou ka jwenn ou just antre nan entènèt la ou gougoul ou jwenn sa konbyen kòb k antre nan peyi a konbyen kòb gouvènman antre mezanmi sa nou fè a la sa vle di ke mete tèt nou an plas gen yon plan. Pou nou pou pèp la ka wè at least nap fè yon bagay, retire l nan site solèy la, bati site solèy la kote ke ba l mwayen pou l ka viv, ba l travay nan konstriksyon, rekonstri Bezarr sèlman, Ayiti gen ase, li gen ase kòb nan men l epi l gen ase mwayen pou l ka konbat sa yo rele terorizm kap fèt an Ayiti a. Se teroris ki monte sou nou an Ayiti konsa kap touye nou an. Terò, paske sak pase. Nou gen moun k ap enjekte lajan pou kenbe nou atè a nan labwa epi nou menm menm nou chita n ap souse, nou tonbe nan souse peze. Tout moun ap souse peze. Chak moun, nan nivo li a, l ap peze sa k pi ba a, pi ba a. Chak moun ap peze, peze epi kounye a pèp la ap antre nan yon twou. Fò nou, fò nou chita pou nou reyalize. Dirijan nou yo, fò nou, fò nou k ap dirije yo, fò nou. Nou gen yon dyaspora nan men yo, se yon richès. Kounye a la, m ap gade, m te konn antre Ayiti. Chak si mwa, ou konprann, m te konn fè yon rivaye ti bagay sa, m al fè yon kenz jou, bagay sa paske se yon peyi m renmen. Kounye a la, mwen gen twazan m pa ka ale. M gen twazan, m gen katran la m pa al Ayiti. M al Sendomeng. M al Sendomeng. Sa m al chèche Sendomeng, pase twa ka ti rès moun mwen te genyen yo, yo sendomeng yo blije kite ayiti m te gen biznis ayiti yo blije fèmenl paske vakabon avèk vakabon abiye avèk vakabon sal tout yo mete ansanm pou yo detwi pèp la kivèdi depi w moun depi w moun ayiti premye sa w wè nan tèt ou se kite peyi a tandiske se pwoblèm tout jèn ap kite peyi a paske nou pa ofri anyen. Bon sekirite konben kòb mezanmi nou bezwen di diaspora konben kòb nou bezwen pou nou bay sekirite nan peyi a depa pou moun ka vin tounen lakay yo vin benyen nan ti lanmè lakay yo mezanmi manje ti griyo lakay yo dòmi leve lakay yo an sekirite konben kòb nou mande di konben kòb nou mande a diaspora ap bay lajan nap mete lajan ansanm nap fè nap fon inyon fason Pou nou gen sekirite nan peyi a konbyen lajan nou mande pou lapolis mezanmi lapolis pa gen anyen nan men nou paka rekrimine lapolis lapolis pa gen anyen nan menl mesye ti mesye polis yo yo grangou podyab konbyen kòb nou mande pou nou peye nèg yo yon salè pou yo pa oblije pran kòb nan men vakabon pou yo kenbe ensekirite nan peyi a fè yon plan prezante yon plan yon dyaspora rich nan men nou. Tout lòt peyi, gade sendomeng itilize dyaspora, tout lòt peyi itilize dyaspora, nou menm dyaspora pa nou an depil parèt nou eseye al koupe tèt li, vòlè ti sal genyen, bal kout kouto, ou konprann bagay sa wi, lè fini yon bagay, menm ti jèn fi nou gen lakay yon seri de bèl jèn fi, yon seri de bèl jèn nou gen lakay nou, tout oblije al al nan lòt peyi al al al al al al pase mizè, al vann tèt yo paske nou pa nou pa ankadre yo. Nou pa ankadre yo nan peyi yo. Konprann? Sekirite a, nou jwenn mwayen pou nou bay sekirite. Nou pa ka pa ka gen. Duvalier nan tan l lan te jwenn mwayen pou l bay sekirite avèk tonton makout avèk lapolis avèk bagay. Epi nou menm nou pa ka fè sa nou menm nan tan devlope sa a kote nou ka voye drone anlè nou ka fè yon teknoloji nan men nou. Come on mesye! Yach yach yach mezanmi pèp ayisyen nou jwenn solisyon wi nou jwenn solisyon pou mouch, ravèt, foumi, pinèz kap manje bagay nou. Ki enpeche nou viv nan zòn bò lakay nou. MS Company vini avèk yon pwodui ki rele 5 segond. Ou wè 5 segond sa, depi l tonbe nan zòn nan, mouch, ravèt, mayengwen, tout mouri 5 segond. Ala yon ti pwodui sa papa! Enben, ann achte l non. Chak moun achte yon ti boutèy mete lakay ou, epi sa w tande a la, mayengwen, mouch, ravèt, pinèz, tout pèdi lavi yo. Y ap sispann anmède moun. Fomi an menm tout kote. 5 segond! Ala solisyon papa! M konnen w tap vini m konnen w tap vini wi. M pap menm twò gen tan pou m salye moun paske pa gen salitasyon vre m pral di w bonjou gen jou k bon isit m pral di w bonswa gen swa k bon isit non m sèlman vin pale w de yon bagay ke m fèk dekouvri la de yon zanmi m ki se pitit yon komèsan Komèsan eze, klas mwayèn bagay sa yo e ki eksplike m yon bagay k ap fèt e ki lye avèk fenomèn ensekirite an ki fè w wè chak jou frè nou ap mouri Matisan nèg yo bloke l e se pou bagay ki fèt inosaman se pa yon kesyon de gang a gang vre ebyen èske w konnen Nan Tigwav, bon, jeneralman l ap pi chè Okay, li ka pi chè Jeremi paske se plis trajè. Nèg yo kreye yon mwayen, yo fin kreye ensekirite yo an paske se menm nèg sa yo ki antre zam, ki antre bal. M pa pral retounen sou kesyon m te konn ap pede poze yo men kote pil nèg piyatè sa, kote pil nèg kokorat sa yo jwenn zam? E poukisa se sou moun ki sanble avè yo y ap tire? Enben, bagay sa li gen yon retonbe ekonomik paske gen de nèg ki gen bato nan peyi an la. Pou travèse a yon machandiz sou lanmè a, li te 300 dola ameriken, li vini 500 dola ameriken. M te ka di sa pa enterese m paske mwen m pa nan komès, m pa sesi, m pa sela, men pa kont, si w ale nan mache Ti Gwav lan la ou mande 5 dola pòm de tè yo ka ba w youn oubyen de. Sa vle di, vrè moun k ap peye po kase a se mwen. Vrè moun k ap, lè m di mwen an, m ap pale de pèp la, moun ki nan mas la ansanm avè m nan. Vrè moun ke ki ap sibi tout bagay sa yo se nou menm popilasyon an. Eske sa gen politik ladan si nou ta di nap leve kanpe pou nou di bon fò n met yon fen a bagay sa. Sa se nou k pral reponn kesyon an. Paske an Ayiti nou gon tandans pou n di m pa rantre nan politik. M poko janm rive nan yon peyi m wè chen ap fè politik. M poko janm rive nan yon peyi m wè ravèt, chat, kochon ap fè politik. Se moun ki fè politik. E kisa k politik? yo, se pa sa w wè nèg sektè demokratik yo ap fè a pou yo k jwenn gato, yo touben se pa yon gato, yo touben se sesi, se la, nèg politik santi ke n gen la yo. Anben si nou bouke avèk sa yo, fò nou pwouve ke n bouke avè yo. Si se mache n ap mache pran yo, ke n mache pran yo. Paske mwen menm, se pitit m an la, si l grangou la, m bezwen 2 pòm de tè, yo fè m peye l 10 dola menn. Pa le fèt ke gon pati nan boujwazi santi an ki kreye yon ensekirite ansanm avèk nèg politik yo, yo gen bato pou moun travèse pa lanmè, yo fè w peye 500 dola ameriken, e 500 dola ameriken sa ke biznismann nan met deyò a, fò l tire l nan mounda m. Si yon moun ou vle rayi m pou travay pa w, ou rayi tèt ou. E konsa k pi dwòl la, m ap gade mwen menm, ki se yon, m pap di sa m pral di a non. Ki nan mitan nou la kap benyen ansanm avè nou la. E mwen gen de moun ki san mil fwa pi mal pase m. Mwen m ka jwenn 50 goud lan, pa vre? Woo m wè sa n genyen, nou gen dyaspora kap voye kòb pou nou. Anben pi fò dyaspora yo gen kowona la. E nou konnen nan 10 an, pitit zanmi w lan k Nouyòk la li pap konnen w. Non sèlman li pap konnen w, paske yo fè l pa ka antre nan peyi an. Yo fè l pa ka antre nan peyi an, li pap konn fanmi l yo. E li pap gen. Li pap gen nan pratik li kesyon bay voye transfè bay pòv Ay mwen nou youn pap travay isit nap manje nap bwè kleren nap fè tout bagay Ebyen sa pral kanpe nan 10 an pou pou pou pou pou pita Nou wè ou konprann sam di w lan Moun pap voye transfè ankò Paske dyaspora sa yo gen korona ap touye Gen tou menn ki ta konn nève yo pap voye kòb ankò E la nou pral wè moun atè ap mouri grangou. Men moun ki swadizan ke nou rete la nap bere yo, nou pa vle mache pran yo an, yap toujou gen plis kòb sou nou paske 500 dola ameriken sa em di w se sou nou yap tire l. Pa gon moun ki denonse sa? Menm dè nèg ki te pwopòz politisyen yo ki te konn ap pede ranse, yo sot menm ka lonmen non mèg. Moyiz Jochal kote bagay ekonomik ou te konn ap pale yo? Bank yo pa kontinye ap vòlè dola 50 mwen toujou? Bank yo pa kontinye ap ban m transfè an goud toujou? BRH pa toujou kenbe sikilè, si konbyen 36 m pa konn konbyen bagay li an rele an, li pa toujou ap vòlè kòb mwen toujou? E nou sanwont nan nèj, nan imilyasyon moun ap fon kòb poul voye ba ou, nou pa menm gen kouraj poun di ke sa yap fè dyaspora a son abi li ye. Pa gen timoun kal lekòl vre a dola 50 lan. Se kòb Mateli pran met nan moudal poul achte zam, poul bay bandi, poul fè tout bagay nan peyi. Bon mwen di nou mwen bezwen nou, bon bon nou pap ka touyem tou mdi nou sa. Men pa kont map sispann pale lèm mouri menm. Se m pa enfoli prezidan m pa enfoli senatè m pa enfoli bay sa yo men menm tou nou bay yo nan mouda m se pa yon mizè ke m ap gade men son mizè m ladan l se pa yon ensekirite m ap gade son ensekirite m ladan l bann chyen e pou nou mouri mò kansè mò tout bagay bann vòlè men nou pa ka fè peyi nou sa e bandi yo wè si nou pa poze lanmè ap moute l ap anglouti matisan ak tout pòtoprens nou fout fè twòp mal nou touye twòp moun.